Dezyèmman, nou genyen yon grand deklarasyon ke lekonomist Philippe Vixamar te fè an se ki a trè, nou gen kòm enpresyon ke deklarasyon sa a se li menm ki se politik jeneral Garry Conille a tèl pwen ke deklarasyon sa a fè gen anpil moun ki kòmante deklarasyon an kote ke nan an sibstans li te di ke nou pral redwi, fòk nou redwi le nombre de ministères de 18 a 12 ou 13.

Pastè Pas. E n ap envite Delege Mervil Colin pou ke l salye piblik la. Kestyon pou ke tout moun konnen ansanm de moun ki pral entèveni o mikwo. E nou salye w Pegi, nou salye tout oditè, oditris RVKM yo, nou salye nou zentènot, e nou salye osi tout moun k ap tande nou de prè ou de lwen nan emisyon sa a. E nou pran anpil plezi tou pou nou salye zanmi sa yo, paske se de moun nou konnen se de fidèl, de fidèl oditè emisyon sa a.

Nou tap fè erè grav si nou pa ta site non yo. Eske nou pa gen Debou Sitwayen tou? Wi Debou Sitwayen.
Aah Debou Sitwayen. Bon Debou Sitwayen bon nou kapab di se matris la.
Nou pa ka fè erè pou n pa salye Debou Sitwayen e nou salye tou lè dirijan ok du regroupman politik Debou Sitwayen. Ok. M panse ke tout moun tout moun jwenn. Alò premyè kestyon an rapidman Delege Mervil Colin kòman w konprann enstalasyon Garry Conille lan e lors de sa de son discours il disait que fòk konsèy la atann ni ke pral gen ti mezantant antre yo menm kòman w entèprete non sèlman kòman w konprann enstalasyon an e kòman w konprann kòman w entèprete m ta ka di deklarasyon sa ki di ke ki gentan anonse ka gen kèlke mezantant. Bon mwen m panse ke Kesyon lan li fondamantal paske gen anpil enkyetid nan lari a, anpil moun gentan anonse anonse la couleur ki di ke pral gen yon bra de fer ki di se ant konsèy la avèk mesye Garry Conille paske pou pou yo menm se te yon deklarasyon entanpestiv kote ke li di ke mesye konnen byen tout bagay yo pa pral sou la woulèt men m panse ke se nòmal paske gen de lè w ap fonksyone moun a moun se vre. E konsèy lan avèk PM Garry Conille yo kondane pou yo viv ansanm, ok yo kondane pou yo viv ansanm men antanke moun a moun kap fonksyone yo pap toujou wè bagay yo menm jan, menm jan. Yo pap toujou wè bagay yo menm jan paske konsèy la li menm li genyen m te kapab di randevo avèk listwa, ok randevo avèk listwa e. Paske la nou nan yon peryòd charnyè, nou nan yon peryòd charnyè, sè un tournant de notre histoire. Ok e dayè nou konnen konsèy la. Konsèy yo jeneralman yo pa bay rezilta. Ou konprann? Sa vle di ke lè diferan konsèy ki te genyen atravè le tan ke peyi sa li menm li konnen, se de se de bagay ki pa bay ki pa bay rezilta, ki pa rive a rezilta eskonte yo. PM Garry Conille, nou kapab di se yon pou yon dezyèm fwa ke li menm li vin brige pòs sa a. Paske nou konnen nou sonje an 2011 sou prezidans prezidan. Prezidans Joseph Michel Martelly, sa pa t fè lon fe, 4 mwa anviwon, e jodi a ankò misye genyen opòtinite pou l kapab brige pòs sa ankò. Kidonk, mwen panse ke se pa p, bagay yo pa p fasil, puiske jodi a tou sitiyasyon yo, yo evolye, pa rapò a 2011, paske defi yo imans. Imans, imans. Defi yo imans. Yo miltipliye pa dis. Yo miltipliye pa dis. Kidonk, mwen panse ke pral ta dwe genyen anpil serenite nan mitan aktè politik yo pou ke yo menm yo kapab rive delivre machandiz lan. E pou nou kapab retounen nan enstalasyon an, enjenyè Edgar Leblanc, msye, msye, msye te fè yon sòti pou mwen menm ki te fondamantal, kote ke li anonse ke li menm yo la. Ok li ofri tout franch kolaborasyon yo avèk PM nan, ok li swete PM nan siksè nan nouvèl antrepriz li an ke li menm jodi an li ye la a, e yo menm yo mete yo disponib e dispoze pou ke yo menm yo travay avèk PM nan e son staff. E PM nan li menm ou wè kòman li menm li te reyaji, li menm li di ke li menm li sezi pou l wè konvivyalite ki genyen nan mitan konsèy lan,

De aksyon yo. Ok, de aksyon. Ok, sa vle di ke jodi an la a, pa gen nèg k ap vin mete kò yo sou kote. Sa vle di tout moun ladan. Ladan. Ok. Sektè prive ladan, e sektè politik ladan. Ok. Kounye a la, Delege, e kòman ou konprann anons Garry Conille fè a cpt a kote l di fòk nou atann nou ke nou pral genyen ti dezakò. Èske yon yon deklarasyon konsa pa mete cpt a, ou di mwens les membres du cpt sur la défensive? Bon map di nou Théo si si nèg si moun CPT yo yo panse ke se yo menm ki tap gen yo pral gen la majè pati lan men yo se yo menm ki pral koupe k yo pral rache men men koni met di mesye mesye dam mete pye nou atè si yo konmen yo panse ke se yo menm sèlman ki tap mèt ok nan nan nan baskou a nan baskou a enben mesye koni li vin di yo mesye non. Nou gen de responsablite pataje, e non sèlman de responsablite pataje, e reken li menm an tanke chèf gouvèneman an, e ben li menm li gen de responsablite ki enkonbe a tach li, ki enkonbe a responsablite li. Sa vle di ke se pa yon nèg ki vin jwe la. El di w konsa ke, konnen byen gen de bagay ke nou menm nou pap dakò ansanm avè yo. Paske l konnen.

Li konstate genyen yon yon antant kòdyal antre moun Kòsèy yo. Èske se e se efase l te vle efase nan lespri moun yo ki ki te kwè ke anndan Konsèy la gen gwo chirepit e pou kesyon pòs, pou kesyon ministè, pou kesyon pouvwa? Non, men misye bezwen voye dè sinyo klè tou bay popilasyon oubyen voye dè sinyo klè bay opinyon piblik lan Pou fè konprann mwen, kontrèman avèk anpil moun k ap pale ki di ke konsèy lan li menm moun yo divize, ok, moun yo pa divize paske l di li li chita avèk yo e premye bagay moun yo di li mesye mesye Garry Conille y a selerite dan lijans Dan lijans ok y a selerite sa vle di ke si si y a selerite sa vle di moun yo pa vin jwe la ok sa vle di s on peyi ki nan koma ok s on peyi ki nan koma enben yo menm yo vini pou yo yo kapab stabilize sitiyasyon an stabilize malad la malad la kidonk mwen m panse ke Garry Conille Panse ke li gon staff ki trè konpetan, ki trè konpetan, ok, e ki trè tou vèse nan sa yo rele politik ayisyèn nan, ok, paske lè w gen Camille Edouard Junior ki te ansyen minis de enteryè sou prezidan se Privert, Joseph Privert, yo anonse misye kapab vin sekretè jeneral primati, ok, e lè w gen yon nèg tankou Peguy Jean. ki son ki son ki son journaliste euh, senior senior okay. ou konprann ki ki nan staff li sa vle di ke se de moun ki konnen mm -hmm. e la vi ki konnen les acteurs politiques Ou konn lè divans aktè politik Boske Peggy Janson lè ki te kon ap fè misyon Lan Lan Sinal FM Moman Verite Chak Samdi Te kon ap An kontre moun yo Nan men Nan men Sou kesyon Peggy Janson Si nan pouvon parantez Eske Peggy Janson A on moman done de l'histoire Li pa tal kolabore Avèk Le Gouvernement de Dariel Henry

kòm tèt ansanm minis yo. E n ap pase rapidman nan dezyèm kesyon an. E bon, kòm nou te di l talè a, se deklarasyon ekonomist Philippe Vixamar ki pral lesansyèl emisyon jodi a. Kòman w konprann rediksyon de kantite ministè ke n ta ka di w staf Garry Conille lan pwopoze ou di mwens gentan enpoze la a? Kòman ou wè cpt a li menm ki pa t. A mon avi ki pat gen sa nan projè l koman ou konprann rediksyon sa? Bon, m panse ke ou di sa nan entwodiksyon lan, sa deklarasyon sa li fè koule bokou dankr paske pa bliye selon lè lwa ayisyèn m sur ke se 18 ministè men vu situasyon ekonomik difisil ke peyi an m kapab di prekè ke peyi an li menm l ap konnen Garry Conille pa sousi tou pou ke li menm li kapab voye dè sinyo klè y ap pale anpil bagay lan. Opinyon piblik la se blan k voye li. Misye antank yon politisyen fen, misye di bon monchè banm voye de sinyo pou omwen pou m kapab kontre balanse opinyon piblik la ki ta fè konprann ke monchè se blan oubyen son nèg ki vin la. Non men, non men, delege, menm lòske misye li menm li pa ka retire nan lespri moun yo ke se blan k voye l, men misye li menm li vle bay enpresyon ke li gon minimòm otonomi. Li gen yon minimòm otonomi. Sa vle di ke menm si sè Leblanc, men li menm li gen yon minimòm otonomi, gen yon bagay li ka fè, e gen yon bagay li ka ofri tou avèk peyi a. Li gen yon marj de manèv. Li gen yon marj de manèv. Se di se ke se pa yon maryonèt. Ou konprann? Se pa yon maryonèt ki vin la a, men se yon nèg ki vini, li gen, li gen tout latitid pou l kapab aji. Ou konprann? Premye bagay li, ou wè l di w, li di w konsa ke, bon monchè, 18 ministè, jan peyi an ye a la, yon peyi ki vin. ki apovri konsa, yon peyi ke enflasyon li anraje konsa, yon peyi ki kote ke ensekirite alimantè lan li menm li egi konsa, ebyen nou pa kapab fè tèt nou le luxe oubyen ap bay tèt nou pouvwa pou ke nou gen 18 ministè e de ministè ki kapab ki trè bidjetivò. Bidjetivò, yeah. Ok, misye panse ke pou l diminye tay ministeryèl yo. Mwen menm panse ke desizyon sa yo, menm si se. de desizyon ki parèt ki ka parèt difisil men sil fo jisteman aplike yon politik dosterite pou kapab omwen bay peyi a yon lòt elan bay peyi a yon lòt alan osi mwen menm mwen panse ke sa yo se de bòn gè e se de bagay tou pou nou ta ankouraje. Ok men delege nap toujou rete nan kestyon sa kestyon rediksyon an tèm de kantite de ansanm de ministè yo. Kòman ou konprann konsekans lan? Paske si nou ap pase de 18 a 13 ou 12 ministè, sela vle di ke gon bòn kantite moun ki pral o chomaj, gen yon pakèt moun ki p ap travay. E nou konnen, la norme andedan andedan bwat Leta yo, se kesyon chèk zonbi an. Kote ke nèg a li menm li gen plizyè moun li mete nan bwat la, chak moun sa yo, Genyen kap travay genyen ki pap travay, chak moun ki gen yon chèk ki sòti, li gen yon pousantaj nan chèk la. Sa vle di ke kòman ou konprann konsekans ekonomik yo ki ka vin bay yon konsekans sosyal, kòman ou konprann Non sa? banm di w, misye a, si lap pran de desizyon e desizyon sa yo, ou wè se yon nèg ki mande pou yo pou yo kapab aseni, aseni e Administrasyon piblik la? administrasyon piblik la. Ou wè se asenisman ke misye anonse la a. Kidonk jodi an la a Men men konsekans yo, Délégué?
Non, banm di w, lè w gade yon lè w gade de ministè ki

Ce qui est etonnant, sa ka rive ke gen moun kap travay, chèk li ap sòti apre 3 mwa, 4 mwa, tandi ke moun ki pa la, chèk li sòti avan, avan dat la menm. Avan, paske sa, sa pral mande ki enfliyans li. Ok, sa pral mande ki enfliyans li. Enben, kounye a la, si ka gon moun ki kapab vini, vin remete lòd nan Leta a, ki kapab bay Leta yon lòt direktiv, enben se bat bravo pou nou bat bravo. Paske jodi an la, mezanmi, yon peyi pa ka, mwen wè gen de mo yap itilize pou peyi Dayiti, ta sanble gen anpil moun ki kontan. Paske lè ap di konsa oh c'est le pays le plus pauvre de l'hémisphère sa vle di pou mwen menm kòmsi sa yo se de bèl fraz yo ye ou konprann men jodi a fò nou soti a sa yo paske sa yo yo pa fè onè a peyi a paske lè w gon peyi konsa ki ouvri de 8 è a 4 è ou konprann kòm lè w wè l ouvri de 8 è di maten epi l fini a 4 è ou konprann epi wap gade pa gen lavi hein Pa gen lavi nan peyi Ayii an. Ou konprann sa m di w la? Apre katrè w ap pale.
Wi apre katrè, bon san se apre katrè tout bèl pòt leta fèmen. Tout fèmen. Sa vle di otomatikman katrè a vini etan ke w nan minui rapid. Nou sòm opwen mò. Opwen mò, ya. Opwen mò.
Kounya, epi jis kounya la w ap gade. Yon peyi ki pap mache konsa epi ou ap tande men pil depans, men pil lajan, men pil sesi, men kap soti nan administrasyon piblik la ki pral bay ti zanmi, ki pral bay sesi, ki pral bay moun ki pap travay, epoutan gen de moun jodi an la kap travay, kap goumen epi moun yo pa ka touche, e san konte lè kontraktyèl. Aa pa bliye non, gon fenomèn kontraktyèl nan kesyon leta a, nan kesyon ministè yo.
Moun nan fè nenpòt 5, 6 mwa oubyen 1 an, 2 zan li pa janm nome, se kontraktyèl li ye.
E se nan kontraktyèl lan menm, menm se la bagay la bèl la. Èske w konprann? Mwen panse ke si gen yon moun ki vini pou l di ke mesye, ola, alte la, pou ke nou fè yon lòt bagay, byen ke m konnen nou sòm retisan o chanjman, oke, nou sòm retisan, alèjik menm, o chanjman, alèjik, o chanjman, men, fodrètil byen ke nou rive yon lè, nou di non, sannè two, paske peyi an, li pa kapab antre nan dinamik sa a. Men, delege, delege, bon m di w, e, èske. Yo di m konsèy la te mal akeyi rediksyon sa o nivo dè ministè. Eske la li menm li pa anonse yon konsekans politik? Enben la, se sa, m panse ke lè Koni, PM Koni te fè deklarasyon l lan, se paske l konnen li te gen desizyon sa a nan tèt li, li ta pral pran. Li te anonse l, men li te anonse l nan filigràn. Li te anonse l paske li te gentan konnen sa l pral fè. Ou konprann? E l konnen ke. Se pap pati fasil. Li pap fasil. Li pap fasil e nèg yo pat dakò l. E nèg yo tou a mon avi nèg yo pat konn anyen e nèg yo pat konn eleman sa anndan ajanda koni. Non nèg yo pa konn sa paske yo konnen misye lap respekte statoukò. Ok lap respekte statoukò. Bon kounye a lè yon nèg gwo vini nèg la te gentan fè plan l. Se si ke nèg yo te gen plan yo. Yo te di men kibò nap met tèl moun nan sesi sela. E anplis PM koni lè 5 ministè regalyen de leta. Wi nou gen pou n rive sou yo. Nou gen pou n rive sou sa yo. Ok nou pap antisipe. Misye son nèg ki gentan anonse la koulè. La koulè. Sa vle di ke kounya la. Depi nan enstalasyon an li anonse la koulè. Depi nan enstalasyon an, ok, depi nan enstalasyon an, nou pa ta swete l konsome. Aah! Se sa wi, nou pa ta swete l konsome. Non men, non men. Se sa fè ke nap mande, nap mande avèk kapasite de depasman aktè yo pou yo konprann ke jodi an la peyi an se pa yon kesyon de gato oubyen Pataj yo responsablite paske se sa moun isi pale. Y ap pataje gato yo tou pataje responsablite. Tou pataje responsablite pou ke omwen yo kapab mete peyi an se peyi an ki pou ki pou priyorize paske se peyi an dwe avan tout bagay sa vle di lenterè kolektif lenterè siperyè de la nasyon li sipoze an premye epi aprè sa lòt yo ap vin aprè. Nan men delege.
Le fè ke nèg yo te repouse d'un revers de main rediksyon ministeryèl la, a mon avis, m panse ke depasman de swa a nèg yo yo menm yo pa genyen l nan pèspektiv yo. A mwen, m panse ke kèlke pa, pandan Garry Conille li menm li gen yon ajanda nèg yo pa t atann, gen yon ekip eleman yo pa t atann nan ajanda a, sa ka rive ke gen de pyèj yo al y al tann pou Garry Conille. Paske. Majorite nèg ki nan cpt a. Tout sektè ki prezante yo a. Gon pakèt nèg la ki pral ki pral sou beton an. Non pase pase pa bliye non. Chak grenn nèg ki la yo. Yo gon gwoup nèg dèyè yo. Enben se Gon sa. gwoup sektè Ki nan dèyè ki yo. ki ki ki akapare leta a Ki tou. apare leta a. Paske pa bliye non. E se sa nou te di nan emisyon nan emisyon nou te fè dènyèman an. Nou di ke fòk sektè yo bay chans avèk. reprezantan yo pou yo kap ba yo ase de latitid pou yo kapab fonksyone paske jodi a la lè lè sektè a li menm li vo w la sektè a li vo w la epi li kenbe w konsa kenbe w kou lan kou konsa ou pa menm ka negosye li pa posib ou pa menm ka negosye li pa posib sa di chak a chak b chak c ou pral di ou ap mande ou ap mande konfimasyon èske m dwe di w ap mande konfimasyon ou ap mande te menm te moutre w yon bagay an 1910 kòman. Yon nèg tankou Antenor Firmin, malgre ke li menm se te yon nèg ki tap fè politik, li te gon pozisyon pa rapò avèk Alexis, ok, non Alexis, pa sa, non Alexis, men li menm lè l vini, lè l vini chèf li di w ke jodi a la, se pa yon kesyon de militan, ou byen de kesyon la pèsòn de Antenor Firmin, li di jodi a la, je m'appartiens à l'Etat. A l'Etat. Ou konprann, men se sa pou nèg yo, lè konseye, li fon depasman de swa, fòk konseye yo konprann sa, jodi a la, kounye a la. Yo pap vin tra, se vre fòk yo tande sektè yo, ou konprann, fòk yo tande sektè yo, men fòk yo gen kapasite tou pou yo di sektè yo, mesye, tout bagay ke nou mande nou pral fè yo, nou pap ka fè yo. A non! Yo pap posib. Non, yo pap posib. E si sa kontinye konsa, li ta rete lan menm lign lan, se sûr ke pral genyen yon batay entèminab ki pral genyen ant Ekip Gary an e lè prezidan. La li menm, se vre ke, se vre ke peyizaj lan, dinamik lan ba nou enpresyon ke li posib pou gen yon batay entèminab. Men dans tout cela, nous ne devons pas oublier, m ta ka di, le poids de l'international. E gen anpil moun ki di ke sektè a li menm, m ta ka di, CPT a li menm, se pa t janm Garry Conille ke l te chwazi. Se entènasyonal la ki rele yo a l'ordre. Ki fè ke yo oblije pran. Yo entime yo lòd. Yo entime yo lòd pou ke yo pran Garry Conille. Sela vle di ke menm lòske anons lan fèt, enpresyon an, nou gen enpresyon ke pral gen yon bra de fer ouvè, radikal antre Garry Conille e le cpt, men le pwa de lentènasyonal ap toujou la pou rele nèg yo a lòd. Bon, kòm abit, abit la, abit la, li menm l ap toujou la pou l di mesye, bon, pa bliye, nou, nou tou de se pitit menm papa nou ye. A wi. Si se pitit menm papa nou ye, nou ka toujou gen ti. Ti dezakò nou nan mikwo men nan la reyalite. Fè evite men pa bliye tou nèg yo janm di w la yo gen randevou avèk listwa alèz paske sak gen la li anpil ok li anpil paske si wap pale de eleksyon fòk fòk fòk tèren an li menm li debousaye wi debousaye fòk li fòk li fondamental men pou pi e lè wap pale nan seki lè wap pale de. kesyon bay sekirite an, ebyen ou pral bezwen armonizasyon antre lè aktè, paske sekirite a son gwo moso li ye, sa vle di ke si la nèg yo yo pa kapab antann yo, ebyen lè yo pral gen pou yo touche de de gwo gwo gwo tonton dosye nan peyi an la, lè gran de plè, ou konprann lè gran de plè, kòman yo pral fè sa, mwen menm mwen swete, sa mwen swete, sè un souhait ok, mwen ta swete ke nèg yo. Pa ka genyen. Se ta, se ta yon, se ta yon enpresyon. M ta swete sa. Pa ta genyen yon bra de fer vre. Pa ta genyen yon kouto tire vre. Antre yo menm. Antre yo menm. Paske ke tout kouto tire ki pral genyen, ebyen se, e, se pèp la k pral peye l. Bon, a mon avi, a mon avi, swè pa w la, e, sa k fè mwen wè li anvizajab e l posib tou, se paske m konnen pwa entènasyonal la. Men se te pou nèg isi, bra de fer la, se pa t. Se pa, se pa anonse m t ap anonse l kounye a, se pa t wè n t ap wè l, se pa, se pa anonse n t ap anonse l, se pa panse n t ap panse l ka vini, se konstate n t ap konstate l, li t ap gentan deklare deja. Sa vle di ke entènasyonal la, an la pèsòn de, du Core Group, des Etats-Unis d'Amérique, l ap toujou pou l, l ap toujou la pou l rele nèg yo a lòd, menm lè n ta ka pwoteste, n ap pwoteste pou montre ke n la, men nou p ap pwoteste paske n ka fè kwakseswa. Ou wè sa m di w lan? Sa vle di ke. Peu enpòt sa l ye, m santi ke pre, preeminans lan, predominans lan, elle se trouve du côté de Garry Conille. E ou menm ki apèn branche, n ap raple w ke ou sou RVKM, ou ap swiv emisyon Bon Moun. Andedan emisyon Bon Moun, nou genyen Delege Mervil Colin. Avèk Delege Mervil Colin, n ap eseye. fè limyè sou ansanm de sitiyasyon ki vrèman make lavi politik ayisyèn aprè enstalasyon Garry Conille. E n ap salye tout moun ki branche nou, notamman moun ki branche nou dans la diaspora haïtienne, m ta ka di diaspora ayisyèn nan se kolòn vètebral peyi a. San dyaspora ayisyèn, ki sa nou t ap ye ann Ayiti? Nou genyen Jerry Jérôme, Lubin Micolor, Jonathan Petit, Maxime Jérôme, Pierre Marley Richard, Lubin Bacchus e nou genyen Pastè Pas, nou p ap bliye kolaboratè nou Bonald Fadilus Nixon Besint. Alò, nou prale pou twazyèm e dènyè kesyon nan emisyon jodi a. Se, m panse ke twazyèm kesyon sa a nou te eseye antisipe sou li, kounye a se lè l.

PM Garry Conille se sèl le mo juste ke tu as choisi tout à l'heure en disant ke misye li menm li anonse la koulè paske 5 ministè sa yo pou mwen menm se 5 ministè regalyen de leta ok e se ta se se fondamantal paske si misye se chèf gouvènman an ministè sa yo se 2 ministè fòk li gen kontwòl yo ou konn fòk li gen kontwòl yo men mwen menm panse lan sousi darmonizasyon ok lan sousi de konsètasyon. M panse genyen petèt li te kapab jwenn de zakò ansanm avèk CPA ok pou ke li omwen yo te kapab antann yo sou sa men gon kote mwen menm tou mwen vin konprann desizyon misye an paske yo ap evite tankou Gen de ministè ou paka bay li avèk de pati paske gen de moun ki lan konsèy la la se chèf de pati yo ye yo pa kapab imajine w ou al bay yon yon chèf de pati ministè de lenteryè wè sou ou pa gen politik ou konprann non ministè de lenteryè enben eleksyon k pral fèt eleksyon ki gen pou fèt dan levantwalite yo enben kisa k pase Nèg la pral nan pran tout batanklan sa yo, tout bagay sa yo epi l drene l vè zan, vè dè dè vè pati li. Ou konprann? Li pran eleksyon an. Epi l pran eleksyon an. Lè sa a se kreye yon lòt kriz ankò. Mwen menm mwen panse ke Garry Conille misye li menm li panse ke. Ministè sa yo se 2 ministè stratejik yo ye, fòk li gen kontwòl yo, doun fason aske li menm pou l kapab tabli bon jan politik jeneral petèt ke li menm li genyen, jiska prezan nou di petèt paske nou poko wè misye a lèv pa rapò a tout sa l di yo, e nou espere ke konsèy lan ansanm avèk li menm li jwenn. li jwenn yon modus operandi pou ke yo menm yo kapab avanse e wè sou lòt ministè yo kòman, menm si li ta pran, li ta pran minis yo, men direktè, direksyon jeneral yo, ok, direksyon jeneral yo, yo te kapab pataje, yon fason pou ke nou pa kreye de nouvèl kriz nan peyi an, paske peyi an li menm, li pa ka tann. Delege, eske le fèt ke Garry Conille

Pa le biyè de son ami, m pa ka di m pa konn ki pòs misye.
Ekonomis la. Viksama. Viksama. Li di w ke sa yo se de bagay ki non negosyab. Non negosyab. De fason kategorik. On lòt parantèz ankò, m sonje ke. e tout pòs yo te se pa rapò avèk on konsansis pòs yo pral ranpli. Ou wè sa m di w la?
Men lè Gary Conille di sa, e m santi ke mesye ki anndan cpt yo, yo twouve yo trè malalèz. Ou wè sa m di w la? Paske genyen yon bon franj sou ansanm de sa yo te dakò ki vin prèske pa egzistan ankò. Ya. Wè sa m di w lan, paske se tout ministè yo ki te sipoze sou tab la. Sou tab la, epi pou apre epi pou ap di, ou menm men ki bò w prale, men kisa n ap fè, men ki konsansis n ap jwenn sou sa, men ki si sa. Sa vle di ke man, m kapab di Manou Militari, e ke Gary Conille li di bon li menm 5 sa yo pa negosye, epi lòt lòt lòt lòt ministè yo gade kòman nou menm nou kapab bagay. E menm misye menm misye di w konsa ke chak ministè yo w ap gen pou voye 2 moun. Ok, w ap gen pou voye 2 moun e yo menm se yo menm ki va analize pou yo wè lan 2 moun w ap voye yo,

Ki sa l ap fè ofis? L ap fè ofis di pouvwa egzekutif. Se sa.
Se sa m di.
Tout atribisyon prezidansyèl yo, l genyen l. Ou konprann? Wi, li genyen. Li genyen yo. Li genyen yo. E se pa sa nou wè nan reyalite a la non. A! Li genyen yo. E PM Garry Conille ta dwe, sipoze, ta sipoze, wè, aplike la politik jeneral. Paske, selon. Di konsèy.
Di konsèy.
Wi, wi, di konsèy egzekitif. Non, di konsèy prezidansyèl. Sa vle di ke ou wè la, deja, e mayonèz la, ou santi l ap pran tan pou l pran? L ap pran tan pou l pran. E sesi, jan mayonèz la ta dwe pran tan pou l pran, men l ap pran kanmenm, akoz di pwa de lentènasyonal. Paske. A mon avi si Garry Conille pat vini tou blende tou chaje lè konsa nèg yo te eklatel deja dayè epa li yo tap chwazi wè sam diw lan nan antant yo se pat Garry Conille kel te ye se entènasyonal la ki enpoze Garry Conille ou wè tout nèg koukouman wè sam di tout nèg tèt anba la ou konprann sesi ve dire ke Garry Conille moutre Li moutre vrè vizaj li. Li moutre li moutre vrè vizaj li. Li moutre vizaj paske se pa se vre misye gen yon ten yon moun konsilyan yon moun afab yon moun bagay men sòti sòti misye lan enstalasyon an ou wè se yon nèg ki di yon bagay men avèk anpil dousè avèk anpil tak entèlijans men le mesaj Mesaj la pase, mesaj li vle pase, li te vle pase al pase l. Sa vle di ke Garry Conille wap gade jan lap move, sa w bezwen konnen pa rapò a jan lap move yo se ki pyon l deplase e pou ki finalite. Pou ki finalite. Pou ki finalite. Sa vle di ke misye li menm se son rad mare wi. Se table rase wi li vin fè la. Non misye misye di w, pale misye di w men menm se retabli l vin retabli lòd nan peyi a. Nan peyi a. Lotorite de leta. Ok. Kiyès ou ye? Ok lotorite de leta ki mis an karantèn sa vle di ke se sa yo vin retabli nan peyi a la ebyen pou l fè li fò l gen pouvwa pou l fè sa ebyen pou l gen pouvwa sa sa vle di ke anvè anvè e kontre tous e kontre tous e kontre tous li menm l ap tabli l l ap tabli l sa vle di ke m santi ke misye anonse gwo tonton batay ansanm avèk konsèy lan e konsèy lan la èske yo ta sipoze pran fòm garigoni sa se la kesyon fondamantal a poze Eske yo ta di, ou sipoze yo menm yo ta fon lòt bagay? Kounya la, si nan levantwalite yo menm yo ta deside pou yo fon lòt bagay, se pa pral la disparisyon, sa m pa ta swete li, la disparisyon di konsèy. Non men konsèy la li menm, konsèy la li menm, m ta ka di w, lign li pran la, preeminans ke Gary Conille gen la, asireman konsèy sa son konsèy ki pral yon konsèy fantòch. Wè sa m di w lan, paske yo pa, yo, yo ka opoze dan le parle avèk Gary Conille, men dan lè fè yo pap kapab fè anyen. Non men menm sèlman m konnen lan lan konsèy la gen de nèg ki gen de gwo ego. Relasyon ki te genyen e 2004 ansanm avè gwo Jera, Jera, Jera Latòti, Latòti, hein. avèk e prezidan e Bonifas la, paske bo, prezidan Bonifas s on nèg ki, ki plis e kalm, Hein, ou konprann, alèz. li, ki plis konsilyan tou, Alèz. men m, m pa panse ke. Nèg ki pral li pral konsa non ansanm avèk nèg konsèy sa yo pase nèg konsèy sa yo un non sèlman se de nèg ki gen de gwo ego e san konte tou de sektè ki dèyè nèg yo ou wè ebyen sa fè mwen menm mwen ta swete pou ke nèg yo yo menm yo jwenn yon modus operandi si m ta redi sa ankò yon fason pou yo kapab avanse lè choz paske menm si Garry Conille li gen pouvwa Li gen pouvwa de lentènasyonal, men nèg sa yo tou yo kapab jwe yo kapab fè twouble fèt wi. Aa yo kapab jwe twouble fèt wi. E non sèlman sa tou, yo kapab erije yo tou, m ta kapab di an dè aktè de nwizans wi. Aa yo gen kapasite sa. Mouch a vè. Aa mouch a vè. Aa nou fè mo kreyòl la. Bon bagay. Sa vle di ke yo kapab, yo pa ka manje manje a, yo ka gade l wi. Y ap gade l. Non men, non men, non men, non men, la kapasite. E lè sa.
Garry Conille pral dan lenkapasite paske si p gen estabilite, si gen estabilite enben Garry Conille pral gen di mal pou li pou l gouvène. Non men sa k rive delege fò nou dakò ke estabilite k pral gen Ayiti la a li fonksyon de eleksyon amerikèn paske e menm lòske Etazini ki kanpe dèyè Garry Conille ta vle ba nèg yon latitid pou yo ta voye pye men la Etazini oblije kategorik. Wi. Wè sam diw lan, paske Gary Conille vin fè table rase e nèg yo menm yo pap dakò ak table rase la, yo gen ti enterè pa yo, yo gen ego pa yo. Wè. Yo ta vle voye pye, men le fèt ke Joe Biden te pwomèt lap li ka rezoud pwoblèm ki gen la, li pap dakò nèg yo vin anpeche Gary Conille dirije menm jan yo te ka fèl pou Gérard Latortue. Ah ben se sam diw, sa vle di ke dan levantualite ou ka wè konsèy la disparèt? Bon, non men, non men, se sa m di w, paske, je kwa, je kwa, je kwa, m di je kwa, gen yon atik menm m kwè ki lan, ki lan dekre a ki di konsa ke, a defo di konsèy, e kòman, konsèy prezidansyèl, ou konprann, de la tranzisyon, de, de, ok,
di konsèy de la, prezidansyèl de la tranzisyon, si yo pa ta la, e byen.

ok men kounya la nou pa nan kad legal paske nou pa nan konstitisyon an men nou nan la lejitimite paske tout moun aksepte CPT a sa vle di mwen plis kwè ke CPT a li menm li pral yon fantòch yon CPT fantòch li pap ka ni di anyen ni fè anyen senpleman yap rete la pou yo touche ame yo yo yo pran ti privilèj yo pap gen pwoblèm pa tap gen pwoblèm pou lèzetazini te elimine yo non men fòk yo rete la pou montre ke sa kap fèt la se tout moun ki ladann wè sa mdi w lan se tout moun ki ladann sela vle di ke. CPT a, kon le vè ou non, nèg yo ka pale fò, men yo paka aji vrèman. Yo paka aji fò. Yo paka aji fò. Pa gen, pa gen gran choz yo kapab fè paske ki sa fondamantal ki diskredite CPT a? Se pa le fèt ke anndan CPT a nèg y al fè, y al fè apwòch parlemantè la. A, a klè. Non, sa se premye bagay ki diskredite nèg yo. Sa se fondamantal.
Non, sa se klè. Sa se fondamantal paske nou, nèg yo pa ta kapab. Lon konsèy, Lon konsèy, yo yo te dwe konnen sa p te dwe prekonize, se lakolejalite. Sa vle di ke se li, se lakò, se le konsansis, se le konpwomi, ou konprann, ki te sipoze e chwal batay yo. Chwal batay konsèy la.
Imedyatman ke nèg yo, yo ale, yo fè apwòch palmantè la, enben nèg yo de, yo deja moutre vrè vizaj yo. Pa gen, pa gen anyen yo ka bay kòm rezilta an favè peyi a. E non sèlman sa ankò, yo fin fè apwòch palmantè la, yo pa ka rive kenbe l. Hein?
Kounye a la yal foure kò w nan prezidans tounant. Yal foure kò w nan prezidans tounant. Ou konprann ki diskredite w nèt. Nèt. Totalman.
Totalman. Sa vle di ke se sa k fè blan an li menm li gen tan konnen konsèy la diskredite li pa gen okenn moun ki fè l kredi. L ap toujou kite l la pou yon eleman m ta ka di yon aktè fantoch men tou tou lè vrè pouvwa tout lè vrè zaksyon sewon poze pa Garry Conille e son gouvèneman. Madam, mesye nou. Nou pratikman rive nan fen emisyon an nap raple w ke ou sou radyo RVKM ou tap swiv emisyon bon moun nou genyen nou te genyen avèk nou delege Mervil Colin kote ke nou sot abòde 3 kesyon fondamantal andedan emisyon jodi a. Jiskavan ou fini BBG mwen panse ke sòti mesye Vixamar la se petèt yon plis pou kolektivite yo Ok. paske ou konnen mwen menm mwen trè sansib kote kolektivite a Delege, delege. Eh, eh, ou konprann? Mwen mwen panse ke si sa l di an se bon paske l di ou yo pral ranfòse kolektivite a, ba yo mwayen paske travo ki gen pou fèt yo, yo pral fè yo de konsè avèk kolektivite an, m sur ke se lè kazèk, lè zazèk, lè delege de vil, lè majistra, Ok. ok, yo pral jwenn. E, e, e gon bagay Vic Samar di tou, li di devlopman li Li lokal.
li lokal Li lokal. avan ke l nasyonal. Avan l nasyonal. Avan l nasyonal.
Sè di ke y ap kòmanse anba. ok nan bas etaj lan pou ke yo menm yo kapab monte e m panse ke se tap yon plis paske jodi an la si reyèlman ke nou vle fè devlopman nou vle inisye paske m sye ke PM Garry Conille li pap gen tan nan fen mwa se ta se ta yon bagay chimè pou ke nou menm nou ta panse ke nou ta panse ke msye ka gen tan devlope peyi a nan fen mwa men o mwen msye kapab inisye ou kapab li kapab inisye devlopman e ta. Bay meri yo mwayen ok, bay kolektivite a an jeneral yon mwayen pou yo fonksyone e lè sa a m panse ke se t ap yon ouf de soulajman. Ok. Bon, madam, mesye, jan nou di l la, nou pratikman rive nan fen emisyon an. Se te emisyon Bon Moun sou RVKM, Radyo Vwa Kominote Mondyal. Nou te genyen delege Mervil Colin ki sot abòde. Lè fè sayan de laktyalite, lè gran sijè, lè gran dosye sot abòde la, n panse ke ou menm ki t ap swiv ou gen anpil eleman nan men w lòske w ap pale avèk zanmi w pou w kapab defann pozisyon w, defann tèz ou. N ap remèsye tout moun ki te ki te m ta ka di w konsakre nou tan yo ak atansyon yo pou te swiv emisyon sa a, ke se swa o nivo lokal, kolaboratè nou Bonald Fadilus, Nickson Bissainthe e ke se swa o nivo entènasyonal. Nou genyen Clotaire, mesye mesye la vi an Frans, nou genyen Jérôme Djery, nou gen Lubin Micolor, Jonathan Petit, Maxime Jérôme, Pierre Marley Richard, Lubin Bacchus, Pastè Pas, nap remèsye tout moun sa yo ki te ba nou atansyon yo e ki fè de emisyon Bon Moun leur Passe-Temps Favori. Delege Mervil Colin yon dènye mo pou ke pou ke nou klò emisyon Bon, an. jiskavan ke nou klò emisyon an, map salye Lapejafè ki se yon fidèl oditè, nap salye Rijan Fontenn,

Yap gen afè avk AMTV. E madam mesye se la fen nou remèsye ou menm ki te branche nou nou nap baw randevou pou yon lòt bèl emisyon pou ne pa dire une plus belle emission sur la rvkm radio voix communaute mondiale.